Bonjour ou bonswa depandaman de ki lè wap gade video sa pa bliye non pa mwen se Paul Tougeis Palatodos deja mwen diw byenvni nan video sa san pèdi tan nan video sa kisa mwen pote pou ou mwen pote pou ou donk rezilta sa kisa ki paypal la kisa ki paypal lan poukisa yo itilize paypal paypal donk se yon bank dijital yon bank dijital entènasyonal genyen moun Pa konprann donk itilite PayPal oubyen poukisa PayPal sèvi. PayPal, Gran itilite PayPal donk se pèmèt tranzaksyon ki fèt nan entènèt lan avèk tout PayPal se yon bank dijital donk ou itilize PayPal donk pou konfime oubyen pou resevwa yon pèyman de yon moun de yon peyi ak yon lòt peyi de manyè sekirize. Paypal, donk ou menm ki gen Paypal, donk Paypal ou kapab achte donk avèk Paypal donk nan prèske tout donk magazen dijital yo, magazen ki nan entènèt yo. Ou menm ki pa gen katon kredi, lòge yon kont Paypal li sèvi pou ou otomatikman. Kòm, donk, yon katon kredi pou achte nan entènèt. Poukisa? Se pase ke, donk, gen yon seri de aplikasyon, gen yon seri de magazen, pou w achte ladan yo, li obligatwa, li se yon obligasyon pou genyen, donk, lajan sou katon kredi ou. Ebyen, lè w gen lajan sou PayPal lan, PayPal lan, pwiske li menm li pèmèt, donk, yon tranzaksyon fèt, reyalize avèk sekirite de yon sistèm avèk yon lòt sistèm, ebyen, PayPal li. Garanti sa pou ou donk avèk tout sekirite. Ayisyen Kòman Ayisyen konprann PayPal? Ayisyen, Majorite Ayisyan, sitou Ayisyen k ap viv ann Ayiti, yo manke genyen donk yon seri dide de PayPal la, de kisa PayPal la ye. PayPal la se yon bank kman yo di l, PayPal la se yon bank dijital. Li soumèt donk avèk kritè de tout lòt bank yo. Yo pa rekòmande pou w achte avèk yon katon kredi ou genyen nan entènèt pou l pou l pa pirate, lè w itilize PayPal, PayPal li jere tout sistèm de pirataj li anpeche aske yo pirate katon w nan, yo pirate katon w nan, yo pirate done w yo. Ebyen donk PayPal lan ayisyen wè li mal paske ayisyen pa itilize li. Men PayPal lan donk se yon kont li ye. Ou menm ki an Ayiti, mwen panse byen ke donk li sijere pou ou gen yon kont PayPal, pou ki sa? Parce ke donk kont PayPal la donk li fè transaction de magazen digital avec magazen digital. Konsa tou gen magazen fizik ki aksepte l. Il se peut bien que Ayiti gras ou byen fot avèk reta, Teknolojik ki genyen an Ayiti, yo pa itilize donk sa yo nan magazen, yo pa itilize kont dijital twop nan magazen, men atravè lemond donk PayPal aksepte nan anpil magazen fizik kòm magazen dijital. Ebyen, donk m panse byen ke nan videyo sa, wap konprann kisa ki kont PayPal lan, kisa ki. Paypal la Paypal la se yon bank dijital Donk pataje video sa bay yon moun e ou menm tou si ou potko gen yon kont Paypal ou kapab al ouvri video an ou kapab al ouvri kont lan epi si ou gen yon ti pwoblèm teknik ou kapab kite yon mesaj ou kapab kite yon kòmantè epi konsa nou menm nap ede ou fè swivi avèk kont ou an Merci se te Paul Duguespain la Todos pa bliye abòne avèk chanèl kote ke wap gade video sa. Partaje video sa bay yon moun epi konsa donk enfòmasyon an lale pli lwen. Donk orevwar!